Sister kòman w ye pitit di m non pa. Ah sè m nan nou la nap gade nap gade tout piti m paka fè fò jan wè m te esplike w bagay yo bagay yo toujou konsa e mwen menm ki toujou Bondye fè m te gentan pran yon ti kòb Bondye fè m te jwenn yon ti kòb m te pran lari ansanm a ansanm avèl m la map brase pou m ka leve timoun yo. Ok ou toujou al nan al vann bagay sa toujou nan aktivite w? Wi m toujou ale menm lè w konnen lari a pa bon m toujou pran lari a kanmenm pase fò m.

Depi sou kote soti a rive potoprens ap ye. Ou gen ak rezon wi. Menm lè wèm te mte di mtap diw sa. Gen de bagay ki pase, oblije pran bal ou ofon. Genlè sa fè bal sa plis dominem, bal sa plis potem ale. Paskem konnen sim mete moun sa yo nan dosye a, bagay la ka vin pi myèl nan menm.
Kèt mesye, kèt mesye. Ske jan malèz la love meda, mka di mte wè tonton.

Sil te ka fon on ale mye men kòm m wèl m pa m tap gade m wè si pandan m di konn li gentan konn ki moun moun sa yo ye deja m wè m te jis di map di map kòm kòm e konsa reyaji map foure fanmi an nan nan dosye a kounye a menm m tap gade m wè sil te ka vin on ti jan miyò sil te ka fè kase tèt li taka tounen men lèm vin gade m wè e pa konsa men ou konn papa m deja ou te wè lè bagay la te pase premye fwa nan fanmi an ou te wè kòman papa m te reyaji. Sil sèm e konsa men w konnen. Banm diw non Nan gwosè kay sa mwen w gen la Ou ka anfème ladann Anfème ladann pou ka jwenn mwayen pou sòti pou ka gen plis mwayen nan men w pou kapab leve timoun yo. Bon sèm epa anfème m pa te ka anfème non Gen de pafwa lè w anfème moun nan de twa chanm kay nan bay la Pitit ou vin pa ka ret nan kay la Menm ou menm ankò tou, ou pa ka rete. Sitou m pa chita. Lè w wè m anlè sòti, m anlè fèmen timoun yo anndan kay la, kè m pi poze. Men lè w kite moun anndan kay la, ou gentan konnen w fèmen kay la, vire tounen ak ou al gen bri. E ti gason vrèman dezòd. E yon manti sa w di a tou. Men, men, tifi a pa dezòd non. Tifi a li menm k ap kouri dèyè ti gason an vire tounen. Men si moun, sa m anlè wè si moun yo vin avèk moun. Vire tounen w al tande, entèl fè espò, vire tounen ap pote m plent. E poutèt sa. Ki fè menm lè eskont m pran, m fè kou mèt Jan Jak, m fin pran eskont lan m degaje, menm lè m vann ou pa, si m vann jodi a, demen se m ba yo manje, demen se m pa ba yo manje, m ka remèt kòb la. E sa k fè m pa vann ou? E pou rezon sa k fè ou wè m pa rete anfème de toi? M te ka anfème. E pou rezon sa sèlman m pa vle vre tounen pou timoun yo nan dezòd, vre tounen pou y ap pote m plent pou yo. Petèt sa m pa anfème ladann. Ebyen sista, kòm se konsa w di m w ap degaje w pou w wè kòman lavi a te ka ale pi mye pou ou, degaje w, mete fouk sou ou, mete fanm sou ou pitit, pa kite bagay sa yo ba w pwoblèm. Mete fanm sou ou pou w ka bwase lavi a, pou w ka ede timoun yo. Menm si pafwa m konn tande yo di, lè w rete konsa yo konn tèlman engra, men m konnen Bondye kanmenm ap fè w gras paske w pase twòp mizè a timoun sa yo pou w fè yo ri. M konn sa wi sè m, sitou pou ti gason an.

Depi a lè mwen sot nan lari a, gwo bagay wap panse. E lè gen kèk ti gason kap pale avèw a te diw sa? Non, e a sa? Ditou. E vre ou sur? Bondye fè tou, ou wè kòman gason kounye a yo ye. Yap baw bèl pawòl, lè yo fèk ap vini. Pa panse yon ti gason kap pale avèw ap fèm sekrè non. Non kite sa kite sa non bonjou epa sa epa sa ou tal kot moun nan deja sa w te dim nan. Sa wap fèm sekrè a Vania fò w dim li Paske ou la ou la ou la wap fèm sekrè m wè depi ti telefòn sa nan men w ou pèdi Humm poum byen di w cheri m nan ta di m vini.
Kisa? Kisa Tayson te fè bat Vini an? Epa bay yo te al regle pou te vin epa epa gran pèm tontonm yo te al di sa pou te vini Tatim vini cheri m kontan Tatim vini Mesye bagay la mele Kisak mele konsa? Janm wè fi sa pa jwe.
Bon se segue m konnen yo konnen.

Apre sa, ou nan regle menm bagay ou te pale m nan. Vwala, ou byen di w. Tati m vini cheri. Tati m vini cheri. Sa w di la a?
Ho, ou panse lòt ap janm vini? Tout bagay pral rantre nan kondisyon. M konn fanm sa pa jwe. M konnen l pa jwe. Tati m vin pou yo. Antouka m panse ke m pral rejoin ak Artem la an amour. Li tap fè yon ti pale ak moun li. Aayy bon m konnen lap regle tout bagay Tatou bon pou sa men humm m pa vle lal twò lwen twò fòl regle bagay yo an silans paske papa e tonton m byen pale malè rive tonton m. Men m ta swete ke tou si papaw si tontonw pat vle malè rive.

Kèt mesye, kèt mesye. Mwen tou mele.
Mezanmi. M tande pale de fi sa. Jan yo di m fi sa pa jwe Tati Lovni sa mezanmi, mezanmi. Mezanmi m pale tonton m pale avè l, m pale avè l e m pa gen le kouraj pou m di l Lovni m te wè tonton m. M pa gen kouraj pou m di l sa. Bon men fi sa gentan vin enstale l la. Talè w tande l pral kayi bòkò, l pral nan fè maji dèyè tonton. Wi jezi wi jezi humm m pa vle mal rive love li em pa vle mal rive tontonm paske e tontonm li ye deja fanmil li vagabon se vre li li pa bay fanmil enpotans men kan menm e fanmi pam li ye kèt mesye sam ta fè la sam ta fè la wouch em rayi fi sa wi dvina. Tout bon pè love sot ap pale ansanm avèk love sot ap pale ansanm avèm la e kèm li paka wè non lè lap dim fisa vin enstale la tèlman mpa gen gout san pou fisa non paskem konnen madanm sa li febri chri nan tout bagay moun pa konn si bagay sa li gade ou tou se vre e sèl ki konn pwoblèm men fi a kouri vini vin enstalel poul ka fre bouch li fre pyel nan koze moun sou konnen afè pal kite fanmi pal kèt fòm fòm aranje moun pou fisa wi map aranjem pou li.

Oh anfen ou m pa kapab di ou tap fè kòve paske ou byen rantre ansanm avè m. Sa fè lontan m pa wè w. Li pa la non, li ti fon soti. M panse nan semèn nan l ap vini kan menm. Apre sa kòm aktivite kòve yo. Ah trè byen, sa k pase menm? Kijan w ye menm avè l? Kijan l ap boule menm? Ah ou konnen, la timidman, aktivite yo, piti piti n pa ka fè fò.

Se yon bagay ki diferan ou konprann non, kanmenm wap santi ou mye men defwa ou pou kont ou men sa yo ti bay pwoblèm.
Paske wè mwen menm la bon kèk tan Tama pa la men m gentan santi yon pakèt vid nan mwen.
Mesye! Humm! Sa m ta di sa mesye? M chonje mesye o kòmansman lè m fèk renmen ansanm avèk G-Flo mesye, pou bèl pawòl G-Flo te konn ap ban mwen. L ap ranpe nan pye m, fè jako pye vèt lakay mwen mesye. Mwen m ap ba l bèl pawòl m fin kwè mesye, m di mesye m jwenn nèg pa m nan, m pa panse m ap janm jwenn yon moun konsa ankò. Kounye a pou jounen jodi a e sa l fè m? Eske nan rèv mwen ye? Men antouleka m panse sa pap pase konsa wi. Si gen Bondye vre, sa pap pase konsa paske m pap dakò lage tèt mwen, m pa kwè pou jounen jodi a e sak te ka rive m. Lè m konn chita ansanm avè l, kounya map pale ansanm avè l, lap di m wi, men tout sa lap fè pou timoun yo mesye, pou jan m konnen yo pral prepare timoun sa yo mesye, pou jounen jodi a e sak rive pou m pa ka bay pitit mwen manje.